Bonjou ou bonswa tout moun e sa depan de lè wap gade video sa se avèk yon gran plezi pou nou antre lakay ou jodi a e non pam se Erard Marc Stevenson nou konnen nou sou non atis pa nou ki se Acteur Steeve jodi a se yon plezi pou mwen poum vin pale nou de yon bèl ribrik ke m pote pou nou. Ki rele Ti kozri sou lanmou. Ribrik sa a ap disponib sou tout platfòm yo, tankou Instagram, YouTube, TikTok e avèk Facebook. Ribrik sa a ap disponib chak dimanch apre midi a 7 è. E l ap disponib nan gwo lòt ribrik tou k ap rele. Kesyon repons, l ap disponib chak samdi. Kijan l ap fèt? Chak dimanch n ap vin prezante w ribrik sa a ki pale sou lanmou. E chak samdi n ap pran kesyon ki pi enpètinant yo e atravè kòmantè yo pou nou vin reponn ansanm avèk piblik la. Meyè fason ou ka rete konekte ansanm avèk nou se abòne ansanm avèk nou pou ka ede nou avanse e pou ka pa rate yon yon epizòd nan ribrik sa. M panse ke se yon ribrik ki pral bèl anpil e jodi a n ap gen premye ribrik la, m panse nou dwe mete nou nan anbyans, mete w alèz e mennaj ou, zanmi w, fanmi w rale yo mete chita bò kote w pou nou ka gade ribrik sa ansanm.

ap chèche konprann e konsa tou anpil moun ba l on pakèt definisyon ki se lanmou. Gen moun ki ta vle fè kwè ke lanmou an se on emosyon, gen lòt ki di l se on pakèt lòt bagay. Men non, lanmou an pa on emosyon men pito lanmou an se on santiman. Lè m di se on santiman, ebyen lanmou an vini, li grandi, li evolye. Men kijan l fè evolye? Li evolye atravè de konpòteman yo. Li evolye atravè de sa n ap di yo. Li evolye atravè de abitid yo. Se sa k fè, lè w fèk kwaze yon moun, ou pa ka renmen l. Pa egzanp, den kou ou wè yon moun nan jodi a, epi lè w rive lakay ou, ou gade tèt ou cho, ou di w kèt, m sot kwaze yon moun la, m gen kè, a m damou l. Non, ou poko ka renmen moun sa a. Ou dezire moun sa a. Ou dezire moun sa men ou poko ka renmen moun sa. Pou renmen moun sa li pral mande w pakèt bagay paske lanmou an se yon santiman m sot di talè a, li evolye. Nou fè pwazon moun se sak fè gen anpil relasyon ki baze sou sa. Nou pran nan yon gwo pyèj kòmsi moun nan konn annik rele yo nan bèl pawòl epi yo tonbe damou. Eskem ka di damou? Men yo afwonte yo. Lè sa a, sa fè m mal paske m wè moun sa yo vrèman vilnerab. Men yo pran yon pyèj ki rele picottement du coup de foudre. Ki sa l ye? Le picottement du coup de foudre la, se lè w fèk kwaze avèk yon moun san w pa gen tan pou w reflechi de avni epi ou livre w ba moun sa a. Ebyen, ti sòti gen ta fèt, pakèt bagay gen ta fèt. Ebyen, daprè anpil etid, yo fè konnen le pikotman di kout foud la, ki se yon gwo maladi nan kesyon relasyon, ebyen, li dire o pli de dezan. Sa vle di, pou plis tan pikotman kout foud sa ka fè lakay ou, l ap dire dezan. Ebyen, se aprè dezan an, ou pral remake ke ou pa t janm renmen moun sa vre. Se te jis yon bagay ke yo tap fè san yo pat reflechi, men yo pat janm epwouve yon santiman pou moun sa vre. Yo te jis renmen fòm kòporèl li, yo te jis renmen fason l pale, yo te jis renmen fason l abiye, men yo pat janm epwouve yon santiman pou li vre. Ebyen se nan gwo pyèj sa yo anpil moun pran e dèfwa konn menm arive marye N pandan youn nan peryòd pikotman di kout foud sa. Ebyen jodi a nou pral wè ansanm avè m kisa nou ta sipoze mete an valè lè nou rankontre yon moun ke nou ta vle fè vi nou ansanm avèk li oubyen ke nou ta vle fonde yon fwaye oubyen m te ka di nou ta vle antre oubyen fonde yon relasyon entim ansanm avèk moun sa. Nou pral wè anpil bagay ke nou te inyore, mwen menm tou dan le pase m te konn inyore yo, ebyen. Se sak fèm padone on pakèt moun ki fè erè sa yo se paske yo pat gen chans pou te jwenn yon ribrik konsa, yo pat gen chans pou te jwenn on moun pou te pale yo, pou te fè yo konnen on seri de bagay yo dwe mete pwen sou yo oubyen yo dwe mete an valè lè yap chwazi yon moun nan vi yo. Sa nou dwe mete an valè lè n ap fè yon chwa, yon moun nan vi nou. Men anvan nou antre ladan l, nou pral manyen de bagay ki vrèman sansib, de bagay ke nou leve, nou abitye tande, de bagay ke granmoun, genyen granmoun konn di, genyen tou se jèn yo ki renmen di. Premye bagay la ki se de mèg pa fri. Nou souvan. jwenn granmoun yo repete de mèt pa fri men poukisa yo konn di ke de mèt pa fri? Yo toujou itilize l ke de malere pa ka met tèt yo ansanm pou yo viv. Sa vle di si w se pitit malere oubyen si w se malere ou oblije chache yon moun ki gen mwayen oubyen pitit yon moun ki gen mwayen pou w renmen. Men kounya nan analiz n ap fè èske se yon bon teyorèm oubyen èske sa merite pase men ladan l? Bon, e ti koze sou lanmou pa la pou nou pase men nan bagay yo, oubyen nan bagay ke nou genyen kòm koutim oubyen kòm mès. Men pito, li vini pou l eklèsi nou sou yon seri de bagay ke nou menm nou te meprize. Pa egzanp, yo di de mèg pa fri. Men, li pi bon lè se de mèg ki met tèt yo ansanm epi yo vin tounen yon rat. Lè sa, de mèg sa yo Ebyen, yo genyen menm abitid. Yo konnen menm soufrans. Yo konnen lavi a nan menm sans. Se sa k fè n ap toujou remake, n ap wè, moun ki gen mwayen yo, yo toujou pran moun ki gen mwayen. Sa k fè sa? Fò n poze tèt nou kesyon pou n di, Kèt! Poukisa fanmi ki rich yo, yo toujou marye avèk yon lòt fanmi ki rich? Poukisa moun ki gen lajan yo toujou renmen avèk yon moun ki gen lajan? Ya! Se paske yo yo gon bagay yo mete an valè yo pa inyore l men nou menm ki byen men moun ki pa gen mwayen yo yo toujou inyore sa. Se ki sa li se yon kesyon de konpatibilite. Lè m pale de konpatibilite n ap wè sa pi devan. Moun ki gen mwayen an gon bagay gon seri de konpòteman ke l genyen se yon moun ki gen mwayen k ap ka konprann konpòteman sa ke l genyen. Menm jan tou moun ki pa gen mwayen an Konpòteman ke l genyen oubyen fason l viv la, se moun ki pa gen mwayen parèy li ki konprann fason ke l konn viv, ki konprann konpòteman sa. E sa k fè, n ap wè lepli souvan, moun ki gen mwayen yo, yo itilize moun ki pa gen mwayen yo. Egzanp klè, yon gason ki soti nan yon fanmi ki rich, yon fanmi ki gen lajan, li ka toujou renmen avèk yon moun nan klas mwayèn nan. Men kisa lap fè? Moun sa se pa moun sa kap madan maryel. Jamè! Se pa moun sa lap prezante fanmil. Jamè! Se pa moun sa lèl gen gran sòti yo lap fè ansanm avèl. Jamè! Moun sa ka toujou rete la kòm yon metrès. Men moun lap genyen ki se madanm li, manman pitit li, moun ke tout moun konnen se yon moun ki nan menm kad men ki moun ki nan menm ran sosyal ansanm avèk li. Anbyen, N ap konkli pou n di, e ni mande pou nou rewè konsèp ki di de mèg pa fri a. M pa la pou m anile anyen, men ti kozri sou lanmou li vini pou l pote de eklèsisman pou nou sou yon seri de bagay ke nou menm petèt ke nou ka konnen oubyen konsa tou nou tande yo men nou inyore yo. Dezyèm bagay n ap manyen, sa se jèn yo ki renmen di l. Le pli souvan, yo konn di, Mwen p ap frekante moun bò lakay mwen. Mwen p ap frekante moun ki pre m. Yo konn itilize yon ekspresyon ki di konsa, Kote m manje, m pa. M konprann. Men èske ekspresyon sa a, èske teorèm sa yo renmen di a, èske lè ou aplike l, èske se yon bon yon bon chwa ou fè oubyen èske se pa yon yon gwo risk ke yo pran? Kijan ou pral konprann ke m rete nan nan yon depateman epi m renmen avèk yon lòt moun epi m livre m ba li pou menm ki rete nan yon lòt depateman? Kisa m konn de moun sa? Kijan moun sa fonksyone m pa konnen. Kijan l dòmi m pa konnen. Kijan l vire m pa konnen. Kisa l ap regle nan kominote kote l ye a m pa konnen. Ki tip de moun li ye nan kominote ke l ye a m pa konnen. Se de bagay diferan. Lè moun nan nan zòn bò lakay ou, petèt, m pa ka di gen yon sètitid non, men petèt moun sa a ou gen yon zye fikse de prè sou li. Gen yon seri de bagay se pa moun k ap di w yo w ap wè yo. Gen yon seri de bagay se pa di l pa di yo nan telefòn. W ap wè yo, gon seri de jan l ap pale avèk manman l, gon seri de jan l ap pale avèk papa l, gon seri de jan l ap fonksyone avèk zanmi l nan kominote a. W ap okouran de sa yo. Men si moun nan nan yon depateman ou nan yon lòt depateman, oubyen li nan yon zòn ou nan yon lòt zòn ki trè trè rekile, epi se, se, se, se, se byen fasil, moun nan gen dwa nenpòt kote a, se tèks n ap tèks, se pale n ap pale, li kab di w nenpòt bagay. M pa di teorèm sa se yon move teorèm non, men sa se yon teorèm ki vrèman, vrèman, vrèman riske. Lè m di moun li riske, sa vle di nou pran anpil risk. Pou yon bagay, lè w ap renmen avèk yon moun, se lavi w, se bonè w ke w wè. M pa panse ou ka mete bonè nan pla men yon moun ke ou poko janm rankontre. Sa se biza. M pa panse ou ka mete bonè nan men yon moun ke ou pa konn kijan l fonksyone, kijan l leve, kijan l grandi. Sa a ankò se biza. Chak moun k ap renmen, oubyen k ap angaje yo nan yon relasyon, se, m konsidere yo tankou se antreprenè chak grenn moun sa yo ye. Èske ou panse yon antreprenè ap pran kòb li l al envesti l avèk yon moun ke l pa konn anyen de li? Èske ou panse sa? Bon sa antreprenè ap pran kòb li al envesti li avèk yon moun ke l kwaze e m te ka di o aza san ke l pa gen yon lyen damitye, san ke l pa gen yon konfyans nan moun sa. Si se te lajan ou pa t ap envesti l konsa. Men alevwa pou santiman ou, pou avni ou. yon bagay ki pral gen repèkisyon sou pitit ou, sou fanmi w, sou, sou, m te ka di sou avni w, èske ou ka antre ladan l konsa, li va y ki va y? M panse sa pote nou a reflechi, e apre nan analize èske se yon bon konsèp li ye oubyen èske se yon move konsèp. E anpil fwa se moun sa yo ki antre nan relasyon san yo pa fè okenn refleksyon, Se yo k konn ap di m pa gen chans nan lanmou, lanmou rayi m, m pat janm panse sa pou mwen entèl, oh entèl ki fè m tèl bagay, non! Anpil fwa nou nan relasyon yo men lanmou pa menm okouran de sa. Dèfwa nou rete n ap akize lanmou epi lanmou rete yon kote li kwaze bra l l ap gade nou paske nou fè bagay yo mal. Nou pa pran san nou, nou pa pran tan nou, nou pa fon seri de analiz, epi lanmou, n ap akize lanmou. E se si lanmou se yon bagay ki irepwochab, lanmou se yon bagay ki sen. Ebyen, anvan w antre nan relasyon, ebyen anvan ou livre tèt ou, ta sipoze gade eske ou menm avèk moun sa nou konpatib. Paske si nou pa konpatib, se vre nou ka pase kèk moman, nou ka pase kèk ane ansanm, men jamè nou p ap ka fè vi nou ansanm. Fò chèche konnen eske nou konpatib. M va ba nou kèk pwen de konpatiblite pou chèche konnen èske ou menm avèk moun e ke ou pral oubyen ke ou vize pou fè vi w la, èske nou konpatib sou pwen sa yo. Premyeman, ou ta sipoze gade si ou konpatib ansanm avèk moun sa sou le plan spirityèl. Lè m di sou le plan spirityèl, e de kwayans, nan kisa ou kwè, nan kisa moun sa kwè. E. Kijan ou konsevwa bagay yo e kijan moun nan li menm konsevwa bagay yo tou. Eske ou se katolik? Eske moun sa li menm li se pwotestan? Eske ou se vodouyizan? Eske moun sa li menm li se kretyen? Eske ou se advantis? Eske moun sa se batis? Enben daprè etid ki fèt, moun ki pa konpatib sou le plan espirityèl yo, Gen 80 pou san nan maryaj sa yo ki arive kraze. Mwen di moun ki pa konpatib sou le plan spirityèl yo, se vre yo konn rive yo marye. Yo marye nan espwa ke m ap ramne entèl vin jwenn mwen. Men si tou lè 2 moun yo gen menm objektif, m ap ramne entèl vin jwenn mwen, men ou menm tou ou di w ap ramne li menm vin jwenn ou, men sa vin rann ke vin gen yon litij, pa ka gen yon antant vre. Ebyen sa, prè de 80 pou san maryaj ki fèt, moun yo pa konpatib sou le plan espirityèl, maryaj yo kraze. Dezyèm bagay nou ta sipoze mete an valè se eske ou menm avèk moun sa nou konpatib sou le plan moral, sou le plan moral, valè, kijan nou konsevwa bagay yo, kijan nou wè bagay yo. sou le plan moral. E twazyèm bagay nou ta sipoze mete an valè, èske ou menm ou ta sipoze wè èske ou menm avèk moun sa nou konpatib sou le plan entèlektyèl. Sou le plan entèlektyèl, nou konnen le pli souvan medam yo, m felisite Blami pou sa, le pli souvan medam yo konn mete sa an valè. Yo konn di èske moun m avèk moun sa yo konpatib sou le plan entèlektyèl. Nou konnen medam yo konn di konsa. A mwen menm m pap m pap pran moun ki nan pi piti klas pase m. Paske y ap chache yon ekilib entèlektyèl. Y ap chache yon ekilib nan nivo. Paske lè ou gon moun ki nan menm nivo ansanm avèk ou, gon seri de bagay ou pral di l ap konprann ou pi fasil. Gon seri de bagay ou pral ou pral ou pral fè l ap konprann ou pi fasil paske nou plizoumwen ekilibre nan nivo. E sa k fè n ap wè yon medsen. e li pa fasil renmen avèk yon men li pa fasil pran yon moun ki ba ba ba ba nan ba nivo a se paske sa pa rive non sa konn rive dèfwa men yo mete an valè ekilib sa ki dwe genyen sou le plan entèlektyèl la e n ap pran ankò nou dwe mete an valè èske ou menm ansanm avèk moun sa nou konpatib sou le plan sosyal sou le plan sosyal Ki tip de zanmi ke nap fè, ki konpòteman ke nou genyen, e e ki eske son moun ki renmen chita nan baz, eske ou menm tou renmen sa, sa di fò nou gade eske sou le plan sosyal, chwa zanmi nap fè yo eske nou konpatib nan sa, paske si ou menm ou son fi ki rezève, oubyen ou son gason ki rezève, enben sou le plan sosyal E moun ou pral chwazi a li menm li son moun ki renmen anpil zanmi ki renmen e m te ka di sa renmen baz renmen chita renmen antre ta ebyen sa yo yo pral pote yon dezekilib e nan mitan nou sa yo pral pede kreye ti pale anpil nan mitan nou e sa e sak fè li enpòtan pou nou gade èske nou konpatib sou le plan sosyal. E n ap touche yon lòt pwen ankò, nou sipoze, nou ta sipoze mete an valè, ki se èske nou konpatib sou le plan emosyonèl? Èske ou menm avèk moun sa a, ou wè nou konpatib sou le plan emosyonèl? Èske se yon moun lè w di li yon bagay l ap pran san l, l ap pran tan anvan l reyaji? Èske se yon moun nenpòt ti bagay tou li pral estomake, li ka menm tire kou? Èske ou menm tou, èske se. Pou sa ke ou ye, èske w ap kwè ou ap ka fonksyone avèk yon moun ki gen yon tèl konpòteman? Èske ou menm ou wè ou ap kapab alèz avèk yon moun ki pa ka jere emosyon l byen? Paske sou le plan emosyonèl, e gen moun ki vrèman, vrèman, vrèman emosyonèl, nenpòt ti bagay se pale anpil, nenpòt ti bagay se voye monte, nenpòt ti bagay li tèlman enève, li menm di de bagay ke l pa t sipoze di. Kounye a la, èske ou menm, èske ou konpatib avèk. Ti pouli karaktè moun sa. Men, tout sa m sot di la yo, nou dwe mete yo an valè lè n ap fè yon chwa. Premyèman, èske nou konpatib sou plan espirityèl? Èske nou konpatib sou plan moral? Èske nou konpatib konpatib sou le plan sosyal? Èske nou konpatib sou le plan entèlektyèl? E èske nou konpatib sou le plan emosyonèl? M panse. Avèk tout bagay sa yo, vin chèche gen konpatibilite a, wap wè wap pap di ou pa gen chans nan lanmou ankò, paske lanmou an se yon pakèt bagay li ye ki mete ansanm pou fèl, sa vle di pou viv alèz la se yon pakèt bagay li ye oubyen pou viv ere a se yon pakèt bagay li ye, se yon pakèt ti bagay ke nou neglije ki rann ke nou konprann se lanmou an ki mechan. Men poutan se pa vre, se konpòteman moun nan genyen an nou konpa, si nou pa konpatib ebyen nou pap ka ajiste. Ebyen se yon pakèt mekanism nou dwe pran an chaj, nou dwe pran an kont, se yon pakèt bagay ki byen lejè men nou menm nou pase sou yo, men yo vrèman, vrèman enpòtan. M panse ke nap rete la pou jodi a, se te vrèman yon plezi pou premye sòti. E ribrik sa ki se ti kozri sou lanmou. E rete branche nou randevou kase dimanch si Dye vle a 7 è. Si w poko fè sa, pa bliye abòne ansanm avèk paj Aktè Steeve la pou w ka jwenn tout tout tout tout dènye ribrik nou yo. E envite zanmi w, envite fanmi w, envite mennaj ou, envite madanm ou, e si w gen pitit ki deja nan 15, 16 an, envite l, m panse sa.